Koman nou ye zanmi fanmi Ano de Bolèt video ke mwen te di m tap ba nou depi e samdi swa jodi a nou nan samdi donk m oblije lage l nan maten pou nou paske m konnen jou samdi gen anpil moun se jou bese leve pou yo pandan yo nan mache gen kèk bagay yo ka tou pwofite achte pandan ke yo wè video sa mwen tap fè yon video spesyalman pou m esplike nou kisa pou nou fè kisa pou nou bezwen Kòm mwen tonbe sou video sa e ke pwofesè a esplike li pi byen pase m donk ann swiv li atantivman. Gen moun k ap limen bouji blan chak jou, men yo pa vrèman konnen pouvwa li. Yon senp bouji blan kapab pote lapè, pwoteksyon, netwayaj espirityèl e menm chanje enèji ki anndan lakay ou. Emisyon sa a jodi a se premye klas m pral fè sou spirityalite pou ou. N ap kòmanse avè sa ki pi bazik yo pou n ale nan sa ki pi wo nivo yo. E premye bagay on moun ki nan spirityalite sipoze gen lakay li se yon bouji blan. Son klas Nivo 1 pou debitan nan spirityalite. Pran kaye w, pran plim ou pou kapab note tout sa m pral di la yo, si tout fwa ou pa ka swiv emisyon sa pou pa pèdi enfòmasyon sa yo paske w ap gen bezwen yo. Bouji blan an son bouji inivèsèl e ou pral konprann poukisa. Bouji blan ou ka itilize li nan nenpòt rityèl w ap fè. Èske w tande byen? Ou kapab itilize yon bouji blan nan nenpòt rityèl ke w ap fè. Rityèl pou pwoteksyon, ou kapab itilize l. Rityèl pou koze lanmou, ou kapab itilize l. Rityèl pou koze finans, ou kapab itilize l. Rityèl pou koze netwayaj, ou kapab itilize l. Rityèl pou fè liminasyon, ou kapab itilize l. Rityèl pou fè demand, ou kapab itilize l. Rityèl pou pale ak bitasyon, ou kapab itilize l. Rityèl pou aksyon de gras, ou kapab itilize l. Ou kapab itilize l lè w ap fè pirifikasyon. Bouji blan s on bouji inivèsèl e ki endispansab pou moun ki nan espirityalite yo. Vwala poukwa, sou yon bouji, m fè yon emisyon spesyal pou li, pou nou kapab pale de li. E ou menm, fò w pran san w pou konprann. Ou kapab itilize li tou pou pale avèk nenpòt lwa, si tout fwa ou pa ta jwenn yon koulè balèn ki korespon avè lwa ke w bezwen an. Ou bezwen pale avèk Ogou, ou ka itilize l. Ou bezwen pale avèk Dantò, ou ka itilize l. Ou bezwen pale avèk Gede, ou ka itilize l. Ou bezwen pale avèk Bosou, ou ka itilize l. Ou bezwen pale a Danbala, ou ka itilize l. Ou bezwen pale a Freda, ou kapab itilize l. Ou konn sa m renmen ladan l, se le fè ke gen de kote ou konn retwouve w, ou pa ka jwenn koulè bouji ki asosye avèk lwa ke w bezwen an. Ann pran egzanp. Si tout fwa w ta renmen fè yon demand oubyen yon liminasyon avèk Mètrès Èzili Dantò ou pa jwenn koulè balèn ble wa a, ebyen yon bouji blan kapab ranplase li. E ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm èske lwa ap vin pale avè w, èske lwa a p ap vin pale avè w. Lap vin pale avè w depi w byen fè bouji an. Li esansyèl pou konnen tou, se pa paske lwa a pa sou rit rada pou panse ke w pa ka itilize yon koulè bouji blan pou li. Sa pa egziste. Men nan yon seremoni, ou kapab wè lè yo pral salye Bosou, oubyen yo pral salye Bawon, oubyen yo pral salye Kouzen Zaka, yo itilize lòt koulè bouji pou yo. Pa bay tèt ou pwoblèm. Nan menm seremoni sa, si tout fwa moun k ap fè seremoni bawon, kouzen, oubyen bosou sa pa ka jwenn koulè bouji ki asosye avèk lwa sa yo, ebyen yon bouji blan y ap itilize nan plas li. Poukisa? Paske li menm li se yon bouji inivèsèl. Li pèmèt ou antre an kominikasyon avèk nenpòt espri e fè nenpòt demand e fè nenpòt liminasyon nenpòt kote ou ye. Se pa tout fwa w ap yon kote w ap ka jwenn yon ti chodyè 3 pye pou moute yon lanp pou Dantò. Se pa tout lè w ap ka jwenn lwil maskreti. Se pa tout lè w ap ka jwenn lwil doliv, lwil grès kochon oubyen lwil kochon. Ebyen bouji blan an kapab ranplase tout sa. Ou wè kounya, si wap fè yon eliminasyon pou yon lwa, si wap fè yon demand pou yon lwa, ou pa ka jwenn bagay yo pou itilize, kounya ou pa vle fèl, sa se ou menm kap bay tèt ou pwoblèm. Verite a, se li menm sa. Pa gen anyen ou bezwen fè, bouji blan an pa ka ranplase l paske yo rele l yon bouji neut, yon bouji inivèsèl ki ka ranplase nenpòt lòt bouji. Kounya la ou menm, sispann bay tèt ou pwoblèm lè w bezwen pale. E n ap pran yon ti poz. E si tout fwa ou wè m ap fè mouvman nan video a menm konsa, se like m ap di nou like, pataje video a. Si tout fwa nou renmen jan de video sa yo, m ap toujou pote l pou nou. E m ap toujou e pran klas pwofesè a pou m lage l sou chanèl mwen an pou nou si tout fwa nou ta renmen konnen plis. Pandan mwen pran ti poz la banm tou di nou e mwen genyen 2 grenn boul pou nou pou nou al fè kòb pou nou bay manman nou kado pou nou bay tout manman kado e tout manman kap swiv mwen la mwen gen sèlman 47 avèk 90 pou nou jodi an.

Lòt ou 3 chif ke nou ka fè, se avèk kat 447, 474, kat 90, 409, 469, 496. Mèsi. Pa bliye like. Ann kontinye swiv pwofesè a. Deja, pou nou pataje videyo a. Si nou renmen l, fè m santi sa nan kòmantè a. Si nou bezwen plis videyo konsa, m ap toujou pote l pou nou. Se te a nou 2 bòlèt zanmi yo. Avèk nenpòt lwa, pliske ou pa ka moute lanp lwa pou panse yon bouji blan pa ka fè sa w bezwen an. Sa a se sa ki pi bazik ki egziste anndan spirityalite a e ou dwe konnen l. Se pase ou pa genyen jan de enfòmasyon sa yo ki fè ou toujou ap chache sou entènèt kòman pou m liminen pou entèl, kòman pou m liminen pou entèl, kòman pou m fè demand, kisa m ap gen bezwen, eksetera. M toujou di w gen de bagay se avèk letan. wap konnen kòman pou itilize yo. Si ou poko konnen byenfè oubyen sinifikasyon chak grenn bagay ki fè pati de vodou a, ou pral fè gachi. Ou pral fè gachi. Poukisa m fè emisyon sa, m prèl tounen lekòl, se paske m wè twòp kesyon, kòman pou m fè eliminasyon, kisa map gen bezwen, Yon bouji blan sifi pou fè yon liminasyon. Yon bouji blan sifi pou fè yon demand. Yon bouji blan sifi pou pale avèk nenpòt lwa, nenpòt bitasyon depi w pa ka jwenn koulè bouji ki asosye avèk lwa jis itilize yon bouji blan se menm bagay la. Si w kontinye ap bay tèt ou pwoblèm, se ou menm ki lakoz. M ba w verite a. Outil nimewo 1 yon moun pou l kominike avèk espri yo se yon bouji blan. Èske w tande? Èske w tande? Pa egzanp, ou santi lakay ou genyen yon move enèji k ap degaje. Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. Yon bouji blan sifi pou fè apèl avè yon fòs ke w konnen k ap mache avè w pou pote pwoteksyon ba ou e pirifye kay la oubyen fè netwayaj spirityèl anndan kay la. Repete pou ou oubyen w konprann sa m di w la. Ka itilize li pou pwoteksyon Kidonk, si ke w ap chache yon bagay pou w fè pwoteksyon, ou pa ka jwenn itilize yon bouji blan. Kisa w konnen ki vrèman enpòtan? Se entansyon w ki pou klè. Entansyon an se kisa l ye? Se sa m bezwen an, se sa m ap chache a, se sa m ta renmen jwenn nan. Sa a, ou gen tan ap kominike avè espri a san menm ke ou poko itilize anyen, depi entansyon an klè, ou bon. Lè entansyon an klè sa vle di kisa? Se lè ke m bezwen yon bagay, m konnen se sèl li m bezwen, m pa bezwen lòt bagay. Pa egzanp, m bezwen achte yon machin, se pa pandan m ap fè liminasyon oubyen m ap fè demand lan pou m tou di wi pandan m bezwen machin nan, m bezwen yon kay tou. Lè sa a entansyon an pa klè. Oubyen pandan w ap fè demand lan tou, se le moman w ap di poudi m pa ta tou mande yon viza, poudi m pa ta tou mande yon kay, poudi m pa ta tou mande yon maryaj, lè sa a entansyon an pa klè. e l ap difisil pou jwenn sa w ap chèche a. Yon entansyon ki klè, Se lè m konnen m bezwen manje, mwen grangou. Anben, mwen vini la, mwen vin mande manje. Menm lè m te wè y ap bay ji, menm lè m te wè y ap bay kòb, sa pa gade m, se manje m bezwen, se manje mwen vin chache. Anben, se konsa tou ou pral make balèn nan. Ok lè wap make balèn nan ou pa make balèn nan pou make paske ou wè tout moun ap make balèn enben ou make balèn tou youn nan rezon ki fè ke ou make yon balèn se le fè ke ou pa gen plim avèk papye pou ekri entansyon lan pou ekri demand ou an pou ekri sa ou vle a anben plis ke M pa jwenn plim avèk kaye oubyen yon fèy papye blan oubyen yon papye ris pou m ekri sa m bezwen an, enben m pran balèn nan m make l avè zong mwen. Kounye a la, mwen mete entansyon m nan klè nan balèn nan. Depi w fin make balèn nan, li pa obligatwa ankò pou w al chache ekri demand lan nan yon papye pou depoze l devan balèn nan. Èske w byen konprann sa m ap di w la? Se lè ke ou pa make balèn lan, kounye a w kapab chache yon moso papye avèk yon plim pou ekri demand lan e pou mete l devan balèn lan pandan l ap limen. Depi w gen tan make balèn lan, sa w pral mande a ou make l. Ou ka make l anba monte, ou ka make l anwo desann. Se youn nan rezon prensipal ki ka fè yon moun make yon balèn. Kidonk, si m ap fè yon demand avè yon lwa, nan yon balèn, nan yon bouji, enben, m annik make balèn nan, pa egzanp, m bezwen pou pitit mwen geri. Premye sa ou fè, ou sipoze site non yon lwa ou konnen ki avè w, si w pa gen lwa ki siyen avè w, prensipalman, ou ka site non Danbala. Mwen kòmanse wè depi lè m pre tèt balèn nan, m ap vire zong mwen ladan l, mwen kòmanse rityèl sa a oubyen demand sa a sou non Papa Danbala. Epi m fini. Sa l ye, mwen rele fòs la vin akonpanye m nan sa m ap fè a. Epi kounye a m kòmanse make balèn nan. Mwen ap fè demand sa a, se paske pitit mwen malad, m bezwen jwenn gerizon. Mwen fini. Mwen rekòmande pou m jwenn yon gerizon pou li nan non tout fòs k ap mache avè m, sa k bò manman m, sa k bò papa m. Mwen fini. Se sa k rele yon entansyon klè. M pa di konsa, pandan pitit mwen an malad la, fò m fè l pase lekòl tou. Sa s on lòt demand, sa s on lòt afè, sa s on lòt aspè. Enpòtans lan se ke balèn blan w ap jwenn li nan tout rit yo. E li gon lòt sinifikasyon tou. Si tout fwa kounya ou genyen tout bagay pou moute yon lanp liminasyon oubyen yon lanp de demand avèk yon lwa, ou kapab toujou itilize yon balèn blan bò kote l. Balèn blan sa li menm li pral sinifi yon balèn de temwen. Balèn de temwen sa li la pou li pote plis enèji, plis pwisans nan demand ou a byen nan liminasyon w lan, paske w gentan gen lanp lan deja. Kounye a la lè w mete yon balèn blan bò kote l, balèn blan sa pral akonpanye l. Se tankou son gad, se tankou son santinèl, se tankou son pou son lòt pouvwa ou bay lanp ou an pou l plis enèji. pou l ka atire plis enèji. E si tout fwa tou w ap limen lanp sa, se balèn blan an ki pou limen anvan. Depi anvan menm ou kòmanse fè mèch ou, se balèn blan k pou limen anvan. E si tout fwa nan mitan jounen an ou pral etèn lanp sa, anvan w etèn balèn blan an se lanp lan ki pou etèn anvan, epi balèn blan an ap etèn an dènye. E w ap jwenn balèn blan tou nan tout rit yo nèt. Se pa paske Bosou la ki fè w pa ka limen yon balèn blan. Se pa paske Ti Jan la ki fè w pa ka limen yon balèn blan. Se pa paske Boran la ki fè w pa ka limen yon balèn blan. Se premye bagay ou sipoze genyen lakay ou se yon balèn blan. Poukisa li inivèsèl? Sispann kase tèt ou. Kòman pou m fè yon demand? Kisa m ap gen bezwen? Moun ki itilize plis materyèl yo se moun ki gen yon konesans avanse. Men ou menm, yon balèn blan lajeman sifi pou ou pou fè nenpòt bagay. Paske kisa sa ye? Pou fè yon rityèl fonksyone pi byen, w ap bezwen de materyèl reprezantatif. oubyen reprezantativ. Yon balèn se yon materyèl reprezantativ ki kapab pote entansyon l lan ale pi vit. E sa k fè yo ka di w limen yon balèn blan mete yon gode emaye bò kote w ki gen dlo. Tout sa yo se son de bagay reprezantativ ki kapab fè. Inivè pa w la, frekans pa w la, ogmante pi rapid paske w akonpanye entansyon w lan avèk dlo e avèk limyè. E raple w ke m di w tout espri anvan yo desann sou latè, yo pase nan dlo dabò. Se sa k fè dlo a se yon sibstans divin, se yon bagay sakre. E ou gen eleman dlo a nan ou, ou gen eleman few a nan ou. Kisa sa fè? Sa pèmèt koneksyon yo fèt. pi rapid. Enèji ki nan dlo a, ou gen l nan ou, enèji ki nan dife a, ou gen l nan ou. Ebyen lè tout enèji sa yo fè yon sèl, ki prale avèk yon sèl ide, anben bagay ou a vin pi pwisan epi l ale pi rapid e ou jwenn repons lan pi rapid. Èske ou pran san w pou w konprann sa m ap esplike w la? Pa fè tèt cho. M toujou di w spirityalite pa gen danje ladan l. M ap fè klas yo sou chak grenn bagay ou wè jodi a, m pa entwodui anpil bagay. Mwen entwodui sèlman balèn blan an. Poukisa mwen entwodui sèlman balèn blan an? Twòp difikilte, twòp pwoblèm pou ou paske ou gen lè panse si ou pa fè demand lan avèk yon pakèt bagay ou pap jwenn li, ou panse si ou pa fè liminasyon an a yon pakèt bagay ou pap jwenn li. Non, li pa konsa. Sak esansyèl la se entansyon w avèk ou bezwen yon balèn blan. Si se sa, ou pa konn tande Gen moun ki jis itilize yon balèn blan avèk yon gode dlo pou l fè travay pou moun. La, ou pral di moun sa pi senp, oubyen ou pral di moun sa pi fò ke moun k ap itilize plis materyèl yo. Se menm bagay la. Se konnen pou konnen. Èske ou byen konprann? Se menm bagay la, e se konnen pou konnen. Pa gen youn ki pi fò ke lòt. Tou senpleman, gen moun ki renmen pote plis pwisans, plis enèji nan sa l ap fè a. E ou menm tou, lè w kòmanse ap konprann pi byen, w ap wè ki jan w ka melanje bagay yo pou jwenn plis satisfaksyon e plis rapidite nan sa w ap fè a. Men, pou kòmanse pou ou, yon balèn blan sifi pou ou. Apre sa, lòt metòd yo, m konnen w konnen yo, ki sa l ye? Fòk espas la toujou pwòp, kote w pral fè liminasyon oubyen demand lan, fòk ou menm ou toujou pwòp e santi bon. Men, pa gen sesi, pa gen sela. Kounye a la, m pa vle w ap mache Anba videyo Kòman pou m fè yon demand, kò ki sa m ap gen bezwen? Ou gentan gen tout sa w ap gen bezwen an. Ou gen ou menm, ou gen ide a, sa w bezwen an, epi ou gen yon balèn blan. Ou mèt al eseye l. Ou mèt al eseye sa m di w lan. E m ap raple w, balèn blan an, ou kapab itilize li nan rityèl pou pwoteksyon. Sa vle di si w santi w menase, sa vle di si w santi w an danje, si w ap fè move rèv, si w santi w ap pran atak espirityèl, ebyen w ka limen yon balèn blan pou k ede w konbat kont tout sa k ap fè w mal yo. Si w bezwen lapirifikasyon, ebyen pandan w ap pirifye tèt ou, balèn blan ou ka fè l avè l. Si w bezwen trankilite, si w bezwen kalm anndan lakay ou, ou ka limen yon balèn blan. Si w santi relasyon lan ap dechire, diskisyon toutan, ou bezwen pote amoni anndan relasyon an, ou ka jis limen yon balèn blan epi w pale sou li. Se entansyon an ki pou klè. Balèn blan an li menm li la pou l jis ede w fè bagay ou an akonpanye entansyon w lan e jwenn solisyon an pi rapid. Kounya la, èske nan seremoni Petro yo ka alimen yon balèn blan? Wi. Eske nan yon seremoni nago yo ka limen yon balèn blan? Wi. Eske yon tab ogou ka gen balèn blan? Wi. Eske yon tab dantò ka gen balèn blan? Wi. Eske yon tab tijan ka gen balèn blan? Wi. Eske yon tab kouzen zaka ka gen yon balèn blan? Wi. M ka rele tijan a yon balèn blan si m pa jwenn bouji jòn? Wi. Eske m ka rele Dantò ak yon balèn blan si m pa gen bouji ble wa? Wi. Eske m ka rele Ogou a yon balèn blan si m pa gen balèn wouj? Wi. Spirityalite se sa. Se konnen pou konnen byenfè a. Ki benefis li gen ladan l. Trankilite se pou balèn blan

Ou pa ka fè avèk yon balèn blan. Kounye a la, sispann kase tèt ou. Si w pa jwenn grès kochon, si w pa jwenn lwil kochon, si w pa jwenn ti chodyè twa pye, pa enkyete w. Pa enkyete w, manman. Pa enkyete w, papa. Balèn blan lajeman sifi pou ou. Gen moun ki travay ak balèn blan sèlman, ki pa janm limen lanp pou lwa. Sitou lè y ap fè amonizasyon espirityèl, lè y ap fè demand, lè y ap fè liminasyon avèk lwa, yo pa limen anyen, yo pa limen lanp, se balèn sèlman l limen, blan. Moun sa a ou panse l pa jwenn rezilta? Li jwenn. Menm rezilta w ap chèche a, li jwenn li tou. Ou bezwen lwa vin pale avè w, li ka fè l. Ou bezwen kòb kay la, li ka fè l. Atansyon hein, gen balèn ki fèt ak parafin, gen balèn ki fèt a sire de myèl. Balèn blan ki fèt a, balèn ki fèt a sire de myèl la, li pa blan, li plis yon koulè krèm. Kounya si se a bal, e li pi bon tou, balèn ki fèt avè sire de myèl la, la sire. Kounya la, balèn ki fèt avèk lasir lan, se li k pi bon, men li pa blan. Kounya si w bezwen l blan, lè sa w pral achte yon ti poud blan epi w pase l sou balèn lan, li ba w koulè blanch lan. Se sa, sere emisyon sa. Se premye klas m fè pou ou. E m repete w ankò, ou wè m pa pale de goch, m pa pale de dwat, m pa entwodui anyen. M entwodui balèn blan an pou ou, pou w konnen tout sa w ka fè avè l e w pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. Il sifi ke w kwè nan tèt ou, ou kwè nan demand lan, epi tout bagay ap vin jwenn ou. Sèl sa m ajoute nan klas sa pou ou, se fè w konnen ke ou menm, espas ou sipoze pwòp e santi bon, e ou menm tou lè w pral fè nenpòt bagay la, ou sipoze pwòp e santi bon. E pou fini, si w ap fè yon demand, e m toujou di w sa, toujou chonje ajoute yon gode dlo bò kote w, ou fini. Sa se baz la. Kounya si gen lòt bagay ou bezwen konnen sou balèn blan pa neglije poze kesyon yo nan espas kòmantè a paske sa a son kou li ye fòk ou pale pou m konnen si w konprann fòk poze kesyon ou pa bezwen wont poze kesyon e nan kesyon yo map reponn ou avèk video toujou jiskaske m fè w konprann paske son kou mwen fè pou ou se pa jis yon emisyon. Èske ou konprann? Yon kou, sa vle di fò w pale, fò w eksprime w pou di w si w konprann, si w pa konprann, e tèl pati w pa konprann ki sa l ye. Epi men menm, m ap fini avèk lòt kou a pou pou m ede w konprann. Kidonk, m pa vle w al fè tèt cho ankò. Rete la, se premye kou nou fè. E kou a, li rele klas nivo 1 pou debitan nan espirityalite.